Tout moun satisfè. Mwen m satisfè de viktwa la. Men m pa satisfè de pèfòmans ekip nasyonal Dayiti. Jisteman, pou mwen menm, taktikman, m pa t renmen jan ekip mwen an te kanpe a. M pa t renmen jan peyi m te kanpe fas avèk Nikaragwa. Pa bliye, nou gen de jwè k ap frekante. Des infrastructures sportives nan wo nivo a. Lè yo vin la, se soufri pou y ap fè ti Nikaragwa soufri. Pa gen blag ladan. Ti defansè nikaragweyen pa gen dwa alèz nan match fas a Ayiti. Paske lè n pran atak nou, nou mete 2 nèg ki lou ladan tankou Nazon e Pierrot. M twouve ekip la manke alèz, m twouve ekip la manke mouv, m twouve ekip la manke yon bagay. Paske 2 elye Nikaragweyen yo te twò alèz nan match la. Fòk nou jwenn 2 elye ofansif pètinan ki pou pèmèt 2 latero Nikaragweyen yo te gen anpil difikilte yèswa. E pa posib. Lè n ap jwe ak ti ekip sa yo fò n voye yon sinyal de 6 gòl a 0, de 8 gòl a 0. Tout tan n ka jwenn pou n fè gòl, se pou n fè gòl pou n voye yon sinyal ale. Paske nan koup di mond lan, nou pral twouve Romero ajanten an, defansè tèt chaje a. Nou pral twouve lòt gwo vye bout defansè ajanten an k ap jwe nan Benfica. Sa son bout fè l ye. Nou pral twouve defansè Arsenal Brezil la k ap jwe la a, Gabriel, nou pral twouve Eder Militao. Fòk nou konnen ke koup di mond nou pral twouve yon seri de gwo bout tonton e depi kounye a pou nou kòmanse voye yon sinyal pou nou di ti mesye nan zòn sa yo nou pa ran nou. Nou pa t wè 2004 lè la Grèce lè la Grèce te chanpyon dewòp.

Tout grèk sou plas d'Athènes ap fête ap selebre koup d'Europe yo epi donnons nous le Brésil nous sommes la meilleure équipe d'Europe ebyen Brésil ta pral ba yo 3 zero nan koup dè konfederasyon ebyen aujourd'hui au niveau de ti Caraïbes la la apa de Jamaïque M twouve nan ti pwent lan la, nan ti pwent lan la k pi bon pase nou. M pa menm ka di pi bon pase nou paske yo gen de meyè jwè osi k ap jwe an Ewòp. Men jounen jodi a, lè w pral jwe Ayiti, kè w sipoze ap kase menm si w te Kostarisyen, Ondiryen, ou sipoze ap kriye. Paske ou pral jwe avèk Ayiti. M twouve antrenè sa a fòk 2 moun pale avè l. Plan taktik yo fò yo chanje. 2 moun lou nan atak la l pap bon. Nou ka remake lè Derrick Etienne k ap evolye nan Toronto FC avantyè ki t ap jwe a Miami m te gade tout match la misye te kòmanse kòm titilè nan ekip Toronto a. Ou wè nan lè l la lè l moute gon lòt bagay. Nou wè lè Didson moute ti jwè Dallas la nan MLS la, nou wè ke gon lòt bagay, gon mouv, gon chanjman de taktik ki fèt. E la twazyèm gòl la pral vini, nou santi ekip la te plis alèz, nou kòmanse ap pase balon, nou kòmanse, men, men, Frantzy Pierrot se yon atakan lè l devan, epi yon nèg kap pral sot de la goch vè la dwat, de la dwat vè la goch, se yon nèg ki jis ret nan sifas la, il fò ke gen dè elye ki pou pote balon anba li. M swete mesye jounalis yo ki gen mikwo nan men nou, antrenè, federasyon, tout moun ap tande nou, mesye fè analiz, fè analiz sa yo pou ke pwochèn fwa mesye lè n rive nan sitiyasyon ki, lè nou vin jwenn yon advèsè ki de pli wot tay, ki de plis anvègi, pou yo pa mete nou an difikilte. Paske si se konsa, nou pral soufri. Paske yè, Nikaragwa te sipoze sòti pou pi piti ak 5 gòl. Pa gen wout pa bwa. Mwen renmen nou anpil, anpil lanmou, anpil respè pou nou tout moun.